Li toujou bon lèw nan jènaj ou pou chwazi yon moun ou wè kap ret avèw menm lèw sou baton. Gade byen 2 granmoun sa yo. Depi sou 2 granmoun sa yo nou deja wè se 2 moun ki tap byen viv. Gade byen, mesye a soti nan lari li pote flè pou madanm ni. Madanm ni vrèman kontan, li anbrase maril. Li di Mari a mèsi pou flè a l pote pou li a. Waww gadon lanmou mesye se lè ke ou marye a moun ou renmen menm lè w sou baton wap toujou wè lanmou nan kay lan gade jan l chita bò kote mari l lap pale a mari l yo chita ansanm lap manyen ti bab mari l kade jan yap pale. Nou deja wè se 2 moun ki t ap byen viv nan jennaj yo. Gade jan l ap fè ti van pou mari li, pou madanm ni. L ap fè ti van pou madanm ni, l kenbe madanm ni nan bra l. L ap chouchoute madanm ni. L ap pale a madanm ni. Gade kounye a jan l ap pran manje pou l mete nan bouch mari l. Son bagay ki pa fasil gade gade jan lap bay Maria manje men podyab Maria pa gen dan li pa ka mòde manje a lap gade ki fason li te ka pran li te ka mòde l men li poko kapab gade. Gade. Moun kounya yo pa fè sa, la plupart de yo. Men gade, gade pou wè. Li chita bò mari li, lap gade ti film li nan téléphone li. Gade. Gen yon vi, gen yon bèl vi. Li kouche sou mari li, yo 2 a chita ansanm, yap gade ti film yo. Yap gade ti foto yo ans, ti foto yo. Yap gade ti foto yo ansanm. Gade bèl bagay. Men lap mete ti manje nan bouch Maria. Men Maria pa ka manje paske Maria pa gen dan. Lap metel nan bouch Maria. Lap fè maril manje. Se bèl bagay. Men lap met ti rezen nan bouch Maria kounya. Maria di m pa ka manjel, m pa ka manjel. Madanm nan di konsa, an pran ni ou mèt metel nan bouch ou, manjel, metel nan bouch ou. Mesye a tonbe grate figi l pase l pa wè kòman l pral manje l paske l pa gen dan. Gade pou wè. Li di manje l lon, manje l lon, l ap bon pou ou wi, l ap bon pou sante a wi. Finalman mesye a kenbe li, l ap retire ti po a sou li pou l ka manje l. Men madanm nan pran yon lòt pou l met nan bouch li. Mesye a di a, kite m fin manje sa anvan, kite m fin manje l, aprè sa m aprann. Ou wè kounya la, yo chita ansanm, gon lòt moun k'ap fon foto pou yo. Y'ap fè ti foto yo, ou konprann. Y'ap met pale ti pawòl yo, pou moun ki bò kote yo a pa tande sa y'ap di. Y'ap di ti pawòl yo nan zòrèy. Ou wè depi lontan moun sa yo te gon vi nan fwaye yo, te gen lanmou nan fwaye yo. Ou wè menm lè yo sou baton an, menm lè yo granmoun. Menm lanmou an toujou rete la. Li pa janm sispann okipe mari li, pran swen mari l, bay mari l manje. Ou menm ki nan fwaye, ou menm ki poko gen yon fwaye, al gade videyo sa. Tire yon leson ladan l. Pran yon eleson ladan li. Se yon egzanp. Se yon egzanp pou nou. Li pa janm sispann bay Mari manje, men Mari a pa ka manje manje l ap ba li yo. Mari a di, O m pa bezwen. Li menm menm l ap manje. Ou konprann? Se yon bèl bagay. Lè w wè ou te marye avèk yon moun, menm lè w te vin sou baton. Ou toujou wè moun sa yo toujou ansanm, youn toujou la pou lòt, youn toujou ap sipòte lòt. Ou wè yo, ou pa janm wè youn pou pa wè lòt la, yo tou lè de toujou la. Gade videyo a byen pou nou wè, pou nou konprann li. Se bèl bagay, lè gen lanmou nan yon fwaye. Se bèl bagay. Ou menm ki nan fwaye ou, al gade videyo sa a. Se yon egzanp li ye pou ou menm avèk pou timoun ou yo. Bay timoun yo egzanp. Toujou konpòte nou byen nan fwaye a, yon fason lè timoun nou yo gen fwaye pa yo, pou yo kapab konpòte yo byen. Sa se Maria ki kouche lopital. Li te gen yon malèz. Madanm nan al wè l lopital la. Madanm nan ap pale avè l. l ap ankouraje l, l ap di l, Ou pa bezwen pè, Bondye ap geri w, ou pa bezwen pè, l ap pase men nan tèt li, l ap pale avè l, l ap ba l kouraj, l ap di l, Bondye ap geri w, ou pa bezwen enkyete w, menm wè jan l kontan, jan l ap karese mari l, li kole tèt li avè l. Li t anvi wè Maria. Gade jan y ap pale. Madanm nan kontan an. Gade videyo a byen pou nou wè. Tire leson pa nou an ladan l. Ou menm ki ta renmen lò ou ki ta renmen fware w konsa se depi nan jèm nan. pou nou kòmanse l jiskaske li jèmen. Pran san nou gade videyo a, pataje videyo a pou yon lòt moun ka wè l, pou yon lòt koup ka wè l, pou yo kapab konnen kòman pou yo konpòte yo nan fwaye yo. Se yon bèl egzanp li ye. Se yon trè bèl egzanp. Fè sa ki byen devan timoun nou yo, yon fason lè yo gen fwaye pa yo pou yo kapab kite yon egzanp pou timoun yo tou. Wè l toujou ap pran swen mari l, li toujou ap prepare, fè manje pou mari li, mete manje nan bouch mari li, pran swen mari li. Atout li granmoun, li pa janm sispann fè sa. Ou menm ki nan fwaye ou ki pa konn fè sa, pran yon egzanp sou de ti granmoun sa yo. Ou menm ki poko rive nan karyè sa, pran yon egzanp, al trase egzanp lan lakay nou. Gade sa y ap fè, se yon bèl bagay, anvan yo kòmanse manje yo kole manje a ansanm. Se yon trè bèl bagay li ye, yon bèl jès. Ou menm ki pa konn fè sa lakay ou, al aprann fè sa. Al aprann fè sa devan timoun yo pou timoun yo ka fè l tou yo menm lè yo gran.